Bonjou oswa tout fati tout kanal jodi a nou vrèman kontan pou nou antre lakay ou pou nou pote pou ou yon si bèl sijè ke asirman ke ou pral amize tande kèk bèl sijè ke nou pral pote pou ou donk kòm ou kapab remake l se toujou nou menm tout kanal ki avèk ou jodi a la donk se nou menm konplè donk nou ap pran yon ti poz e nap tounin talè. De retou aprè la poz donk nap bat pou nou toujou raple ou sa donk si toutfwa ou potko abone avèk chanèl youtube nou an ki se tout kanal donk ou kapab pase fè sa Abone kounya la e kite yon like nan video a si toufa ou renmen donk sa ki te diskite yo e nou kote sou komante yo donk se meyè fason ki ap ede nou avanse donk nan travay ke nap fè a. Nap raple tou ke Top Canal li gen yon paj Facebook ki se Top Canal Motivation ou kapab tcheke nou sou Facebook wap jwenn nou tou e konsa ou kapab kontribye avèk nou poun kapab ale vè lavan donk nan travay ke nap fè a. Donk nap pase ak kolèg yo pou yon brèf ti fè pale tou piti. Aprè sa nou kapab antre nan sijè ke nou gen pou nou fè a. Bonjou Frantye e bonjou Caleb. Bonjou Frantye, bonjou Daiver, bonjou bonjou Maydo e nou salye tou tout fanatik Top Canal yo e ki pran le tan, ki pran le swen pou ke yo gade video a e donk sa ki fè nou anpil plezi e sa ki ankouraje nou tou pou nou toujou chache bèl sijè, kèk bagay ki ap pase nan sosyete nou an ki bezwen pou ke nou pote anpil atansyon. Ki bon dekouvri pou nou pote anpil konsèy sou sa. Donk se toujou yon plezi pou ke nou la, pou ke nou pale avèk tout fanatik Top Canal yo. Bonjou Frontye, bonjou Dayvèb, bonjou Kalèb, bonjou Maydo, bonjou chak fanatik Top Canal. Maten an se yon plezi pou nou parèt devan kamera Top Canal pou nou vin pote de bon konsèy pou ou e de bagay kap pèmèt nou avanse nan sosyete pa nou. Mèsi.
Jan ke ou konnen deja, Top Canal nou toujou prezante kòm etan yon sous. Donk nou toujou ap panse pou n wè donk sa ki ap pase nan mond lan e kòman nou menm antanke jèn nou wè kòman nou kapab kontribiye pou n non sèlman evite kèk bagay e fè w wè yo konsa pou w kapab gen yon vizyon de yo. Donk jodi a la nou pral pale de yon si bèl sijè ki se vyolans sou fanm. Fèt lè nou pale de vyolans donk sa li fèt li enpe vast donk men n ap baze sou sa ki rele vyolans sou fanm nan donk nou pral genyen 2 kòlèg sa yo ki pral diskite ansanm avèk ou sou sou sijè sa donk premye kesyon ke nou pral genyen pou nou abòde anndan sijè sa n ap eseye mande nèg yo fèt kisa sa vle di kisa vyolans lan ye menm n ap tande Caleb pou Kapab komanse avek fo sapin. E jan ke ou dil la dayè, nou pa pale de vyolans lan sou ni timoun, vyolans ni sou kelkeswa lot fom nan, men nou plis baze jodi a sou vyolans sou fanm. E vyolans lan lan li menm se yon abi de fos, se yon abi de fos, e pa egzanp piske mwen menm mwen pi fo ou byen si m ta pran egzanp Ofrandye li pi fo ke mwen, piske l konnen e sil fè m yon bagay mwen mwen mwen pap ka. aji, donk li fè m li kan menm. Donk, pwiske l konnen m pap ka remèt li li epi l fè m li. Donk son abi de fòs paske li menm li pi gwo nèg pase m, si l ban m yon zoklo, se nòmal mwen m pap ka remèt li li paske si si m remèt li li, asireman l ap l ap l ap fin avè m nèt. Donk, se menm jan an tou, genyen anpil moun ki pran, anpil gason sitou, ki pran leswen. E puiske yo konnen e si yo fè fi a yon bagay, fi a pap gen fòs ase pou ke li remèt li, donk yo pran yo pran plezi yo pou ke yo yo yo fè l. Yo pran plezi yo pou yo e e itilize e e bagay sa fòs yo pou ke yo fè fi a e abi. Men san ke nou pap bliye gen plizyè tip de de de de vyolans, gen vyolans e e psikolojik, gen vyolans ekonomik, gen vyolans vèbal, gen vyolans fizik, gen vyolans, gen yon pakèt tip de vyolans. Men nan tout tip de vyolans sa yo ke n ap pale sou fanm nan, se si ke n ap baze sou vyolans fizik, vèbal epi seksyèl. Donk 3 vyolans sa yo, se 3 sa yo ta plis baze pou ke nou pale avè w jodi a, pou ke nou pale jodi a sou Top Kadaf. Ya, egzakteman.
Donk nou. Nou si ke fanatik nou yo yo ap tande donk sa ki ap jwe. Donk sa ke nou pral eseye, n ap eseye santre nou sou anfèt sijè a se vyolans sou fanm, men n ap eseye baze sou sou 3 pwen sa yo, vyolans fizik, vyolans vèbal e vyolans seksyèl. Donk se otou de 3 pwen sa yo nou pral gen pou n kapab fè yon ti dyalòg jodi a. Fèt. Lè nou pale de vyolans fizik sou fanm, byen ke nou pale ke plis nou wè kò fi a fèt an jeneral, fèt kòman nou kapab di yon fi l kapab sibi de vyolans fizik la finalman? E anfèt gen nan anpil koup, bon si n ta pran l nan sans jeneral, nou pa sèlman konsidere sèlman koup, paske sa ka rive ke moun yo pa an koup, men pwiske fi a ka fè gason yon bagay ki pa twò bon tou, ou konprann? men ki se pat bagay ki te merite ki dakò te fè sa ke li fèl la paske fi a jan ke nou dil la fi a son èt ki deja fèb nan li menm sitou fizikman wè fizikman palan fi a son èt ki ki ne fèb fèb men nou pa di fèb la nan dan le sans ke pou nou minimize fi yo men sèlman nou vle pale fizikman de kò. Lè wap gade si yon fi bon kou avèk yon gason bon kou se 2 bagay diferan li konplètman diferan ou konprann donk lè gason an li menm piske fi a fè yon bagay epi premye bagay ki nan ki moute nan lespri w se frape l se bat li donk sa yo yo vrèman pa bon pou sosyete ke nou nou ap viv e la jounen jodi a e sitou yo daprè e done ke OMS li distribye fè konnen ke e sou chak 5 fanm gen e yon. ki sibi de vyolans e vyolans sa yo sitou yo plis baze nan moun ki an koup donk se pou di w ke vyolans lan li toujou nan sosyete nou an e sitou nan moman pandemi sa donk se kòm si li vin ogmante tou li vin ogmante e avèk pandemi an piske moun yo toujou yo toujou ansanm donk e pandan yo ansanm nan yo vin pase plis tan ansanm yo vin kòmanse e kòm si youn kòmanse nui de lòt donk sa sa jan jan de vyolans sa yo tou Yo rive nan moman sa tou. E m ap mete yon ti bemòl kòlèg, e mwen santi sa se yon anòmali total kapital pou yon gason ta gade yon fi pou li chwazi leve men sou li. Paske m panse 2 moun ki nan yon relasyon se tankou 2 granmoun, se 2 timoun yo ta dwe ye. Donk pou yon gason gade yon fi konsa epi li leve men sou li, sa a se, m ta mwen mete kèlke choz li pa gen sese di yo. Donk sa wi, sa, sa, mwen m. M toujou di tèt mwen ke yon gason ki leve men l sou fi se petèt e paske li pa respekte manman l tou ki se yon fi. Petèt gran sè ke l genyen yo tou li ka pa respekte yo, li ta ka leve men sou yo tou. Paske sonje ke moun ki fò, lafanm se youn nan èt ki merite plis atansyon, ki merite plis lanmou nan mond lan. Piske si e pat yo menm, nou menm jodi a nou pa t ap la. Donk se manman limanite. Donk fòk nou eseye wè kòman nou ta ka jere. moun sa yo pou ke chak jou, chak segond, chak minit nan lavi moun sa yo se se olye de nou nou nou fè yo kriye sitou fizikman fè yo kontan fè yo kontan donk m panse ke se t ap vrèman enteresan sitou m panse se konsa mesye yo ta reyaji avèk medam yo. E nan yon sans yo toujou pale e medam yo avèk langaj yo yo ka rive deranje w se vre men fè an sòt ke pou w toujou pran leswen pou w gade yo yon fason pou w pa fè yo kriye olye ou ta fè yo gaspiye jan w sot di l lan, mete jwa sou kè yo. Fèt nou fèt sa se te vyolans fizik la fèt menm jan kòlèg yo deja di l donk fanm yo donk yo merite fèt se manman se manman yo ye donk fèt se yo menm ki te bay fèt ki bay nesans avèk nou menm donk yo merite konsiderasyon donk olye ke pou yon gason ta pwofite di mwens pran plezi pou li maltrete yo fizikman fèt gason sa li t ap fè mye si toutfwa li te ba yo plis konsiderasyon. Donk mete souri sou lèv yo chak jou, konsa pou yo kapab fèt konsyan de enpòtans yo, pou nou kapab valorize yo tou nan yon sans. Anfèt nou genyen tou sa ki rele vyolans vèbal la, anfèt sou pwen sa a anfèt ankò donk kisa nou kapab di sou pwen sa a de fèt kòman nou kapab di kòman yon fi donk li sibi de vyolans vèbal e ki konsekans li sa ka sa kapab gen sou li. Bon, jan w sot di nan kòlèg, pou kesyon vyolans vèbal lan, se yon ekspresyon oubyen fason ke gason an li menm li pral pale oubyen li menm li pral apreyande fi an ki pral montre ke li fè yon vyolans sou fi an. Prenons pa egzanp, pou m gen yon fi ansanm avèk mwen, m pral m pral trete li nenpòtre ki, m pral trete li nenpòt kijan. Donk la m panse ke sa se yon vyolans ke li ye. M ta pran yon egzanp, m gen yon moun, byenke m konnen ka gen timoun ki ap gade nou, Pou m gen yon moun bò kote mwen, m ap di, Yey! Oswa m ap antre nan pati kòfi sa a. Donk, kòman m pral konprann moun sa a li menm li pral gade m? Sa m panse ke se yon bagay ki se yon anòmali total e kapital ke l ye, yon fason ke yon gason trete yon fi. M gen yon moun fòk mwen trete li an matyè de moun li a. Menm si ke li ta gen yon konpòteman ki pa bon, mwen menm, an kèlke sòt, mwen dwe fè yon fason pou mwen rafine. Donk m pa konnen si w gen yon bagay ou ta ap mete sou sa konnen. Wi, m dakò avè w, m dakò avè w konplètman, m dakò avè w konplètman. Sof ke yonn nan ti ajou ke mwen t ap mete, donk, ou menm avèk non sèlman moun ke w genyen nan vi w la, men yon lòt fi tou, menm lè ou pa ansanm avè l, ou dwe respè sa. Donk, pa t kesyon de. plis ke w pa moun nan pou ta ap rantre nenpòt ki jan nan nan nan donk menm lè depi se fi moun nan ye ou dwe l respè donk ou pa dwe di l e e nenpòt moun e gen gen anpil jèn gason ki pran sa kòm abitid yo yo rantre nan fi a jan yo vle lè m di yo rantre a yo di l nenpòt sa yo vle e jan yo vle poutan yo yo pa teni kont kòman sa ka deranje e e moun nan. Gen bagay ou di moun nan sitou fi a, psikolojikman palan fi a tou li deranje wi li deranje li deranje paske gen bagay ou pral di fi a ou vrèman deranje. Prenons par exemple collègue nan menm ribrik sa gen jèn gason ki konn wè kèk fi kap pase pandan lap pase yo ta renmen abòde fi sa pandan yo wè lap pase yo pa jwenn fason pou yo abòdel eps pandan fi an pa gade ebyen wa toujou mache a pye son vyolans ke liye. Donk, lè w abòde moun nan yon fason ki swav, li ankò pi bon, pi mye pou sa pa.
E pa tout, ou ka rele moun nan, moun nan pa chwazi vin jwenn ou. Sa se moun nan.
Donk, ou pa gen kesyon ke ou rele moun nan, fòk moun nan te vin jwenn ou. Donk, m pa wè poukisa. M pa wè poukisa. Pase, moun nan ap pase, ou pa rekonèt moun nan. li gen dwa pase, e moun nan se bon bagay l ap vann, moun nan gen dwa pase pou rele l, li menm li pa chwazi pou jwe non. Donk ou pa oblije jwe l. Byen antandi, e se paske anpil nan gason yo manke yo manke galan tou. Yo manke galon, yo manke galan, yo manke jènjan. Pase ou ka ou te ka toujou rele fi a l pa vini. Men malgre sa fò w toujou di tèt ou, w ap pèsiste, ou ka itilize yon lòt metodoloji. Menm lè l pa vini ou menm ou wi, pou al pou al jwenn sa w. Fè yon lòt strateji. Ou pa oblije jwe l. Ou pa oblije jwe l, ou pa oblije di l nenpòt bagay. Dayè ou pa menm konn kiyès k ap pase la. Ou konprann? Donk sa son pwoblèm ki se, ki ap, ki nan sosyete pa nou anpil. Wè, ki merite rezoud. Paske blan li menm, kèlke pa gen brezilyen depi l wè ayisyèn nan, sitou li ta sispèk ayisyèn nan marye, li p ap menm salye l ankò. Men ayisyen an, l ap fè yon fason pou li rantre nan kò moun nan oubyen pou l di l yon bagay. E gen de ekspresyon oubyen gen de sotiz ke ou di yon moun, li pèmèt moun sa deranje. Ou ka fè moun nan pase yon jounen moun nan pa byen. Donk sa se yon vyolans vèbal ke li. Fèt sou, fèt sou baz sa a, donk nou, kisa, donk kisa ke n vle di fanatik nou yo? Donk nou vle di ke, fèt nou vle ke w konprann ke gen de pawòl ou di yon moun sa li pi rèd ke frèt. Donk gen de pawòl ou konn di yon moun sa, sa li deranje moun nan pou lavi. Ba moun nan li pa p janm ka bliye sa ke w di la e l ap grandi avèk li, donk sa li ap vini pa, pa, anfen paralize li. mantalman donk sa ap fè li kapab menm santi li enferyè pa rapò avèk nou donk nou vle konseye avèk tout fanatik nou yo tout moun kap gade videyo sa fèt ou menm ki swadizan gen yon fanm lakay ou ou menm ki swa an koup oubyen kèlkeswa fason ke ou te ye a fèt nou konseye w pou kapab fè atansyon avèk sa ke wap di fi a itilize bouch ou non pou fèt pou kapab joure fi a men okontrè pou kapab ancheri li chak jou. Se pou sa kapab di bèl pawòl, fè l santi l byen, kon sa afèt li kapab di relasyon li ap mache pi byen.
Konnen pou kile jènjan. Anpil anpil.
Anfèt nou te gen yon lòt anfèt tip de vyolans ankò ki se vyolans seksyèl la anfèt ke nou kapab di ki vrèman vrèman enpòtan e ki vrèman kouran nan mond sa ke nou ap viv la de nou jou. Kòman nou pwale eseye abòde pwen sa? Donk nou ta renmen konnen ke Ki efè sa ka gen sou yon fi ki viktim de vyolans seksyèl? Ki efè sa kapab gen sou li? E anfèt, e sa ke yo rele vyolans seksyèl la, li, li menm li, li tou, li plis repwodui nan mitan koup yo sitou, nan mitan moun ki, ki, ki ansanm yo. Donk, e vyolans seksyèl la se sitou lè ou fè moun nan oubyen ou ap fòse moun nan pou l fè bagay avè w san konsantman l, san ke moun nan li pa vle, epi ou ap fòse l pou ke li fè l. E lè yon moun ap fè yon bagay san ke, san volonte l, pa gen lè bagay la deranje l ke sa. Pa gen lè bagay la, e ou menm tou, sitou nan fè sèks, imedyatman moun nan li, moun nan ap, li pa nan po l, w ap santi moun nan pa nan po l. Menm lè ou menm ou fè l vre men w ap santi. ke e e e pa menm afè si tout fwa moun nan te fèl avèk e e e pwòp volontel donk m panse ke li li tap enteresan jis avan ke ou fòse yon moun fon bagay konsa pou omwen ou dyaloge avèl pou mete moun nan nan pol pou ke ou fè moun nan li menm li a li aksepte jis avan ke ou fèl paske ou deranje moun nan konplètman piske moun nan li pat dakò e ou fòsel Epi li rive fèl, ou deranjel, ou deranjel menm lè moun nan dakò li li fin fèl vre men aprè sa ka rive ke moun nan li deranje, sa ka rive ke li deranje. Jan ou dil la kòlèg e mwen pap sèlman mete moun ki an koup yo paske gen moun ki pa an koup tou e e konsa tou gen ti jèn ki ki ap afwonte e jan de e vyolans sa a nan sosyete an. Donk yon jèn gason oubyen yon jèn fi ki pa nan pozisyon oubyen ki ki pako mature pou sa nan jou an e ou menm ou fòse li pou li ale nan pozisyon sa. M panse ke se yon vyolans ki pi rèd nan lang pa nou yo souvan itilize yo toujou akize Jak yo di se kadejak donk se yon pwoblèm ke l ye paske Se pa lè ke ou kenbe moun nan, ou fè presyon sou moun nan, ou fè vyolans sou li. Men gen yon fason ou fòse moun nan, moun nan pat genyen volonte, ou fè l vin an akò ansanm avèk ou, sa se yon tip de vyolans tou. Wi, egzakteman. Sitou si moun nan li pat nan yon relasyon avè w, se pa w pa egzanp, jan ke w di l la, sa se fenomèn sa yo rele kadejak la. Wi, yo toujou akize jak.
Wi, wap veye moun nan la, epi ou bap ou met men sou moun nan, pou fòse l fè fè fè bagay la avè w. Donk sa li menm sa se. Se yon krim, sa se vreman, alò tout sa ke nou di yo la yo yo pa bon se krim yo ye, pase nan peyi serye tou yo yo pini moun pou sa, yo pini gason pou jan de bagay sa yo, men kadejak la li menm li li vreman. Kade pa moun nan ou vye lè sa, kaka ou vye lè sa kaka. Sou menm baz sa, yon bagay kòlèg la di ke mwen m kapab di sa li merite pou n ta fè yon ti dyalòg sou li nan yon lòt videyo. Kap di lè n pale de vyolans seksyèl gen yon diferans avèk lè m swadizan fè nan yon espas ki fè nwa yon fi ap mache m ka monte pètèt m te ka te tou kenbe sou fi sa m pat ka jwenn li pap etou nan fè nwa a m jwenn pozisyon m nèk grann swa mwen avèk lòt kèk lòt patè yo ken fèt kèk lòt zanmi fè yo kenbe l epitou nou fè yon jan nou fè sèks la avè l avèk tou lè ke kòlèg la di fi a li pat sou sa men m itilize metòd mwen m mete l sou sa li fè m konsidere kòm etan yon tip de vyolans. La pèsonman mwen fèt mwen pe kontr olye pou m ta pou. Pase ke lè ke fi a pase nòmal et fi a e pa tout lè nap di w ke l sou sa. Gen pafwa gen sa rele kapris feminine nan li egziste gen pafwa fi a pap janm konn di w wi ke m sou sa. Fèk se ou menm antanke gason ki Ou pral fè de strateji. Ou pral mete strateji deyò pou w eseye pase kòman l ye sèks la li vin gap avèk sèvo moun nan. Pase kòman l ye donk se jan ke w pral pale avèk moun nan. ou pral eseye mete sou sa e la kounya gen an fèt gen yon likid ki pral fèt ki pral sekrete olye de an fèt de vajen fi a ki pral fin ki fèl ki pral librifye vajen an ki pral fè ki pral vin fè an fèt relasyon an vin yon reyisit la kounya si fòm ze mete mwen kounya mwen eseye konvenk fi a pou metel sou sa sa m pa konnen si moun aksepte avèk sa li pa li pa vin prezante kòm etan yon fòm de vyo de an fèt de vyolas okontrè donk sa m ta di se metoloji. Gason tou ye. E mwen mwen m on ti jan mwen m ale on ti jan e kont paske sa depan sa depan paske mwen m panse ke e sa ka rive ke moun nan ou moun nan pat dakò o debi pa kapris men konsa tou moun nan ka pa dakò vre li ka pa dakò vre epi piske ou menm etanke gason ou galan ou gen bèl ti pawòl pandan moman ou antre ou pale a moun nan ou rive konvenk li vre li dakò pandan moman. Men kounye a, pandan moman an vrèman, li dakò, san pwoblèm. Men kounye a, se apre, lè moun nan fin pase moman an. Si, se rezil, se rezilta a. Donk si moun nan fini, apre, apre l fin pase moman an, li regrèt, li santi l mal alèz, li santi, o, pou ki sa l te fè sa, pou ki sa l te sesi, pou ki sa l te la. Donk, moun nan regrèt moman sa, donk la m di tèt mwen, la, gen yon vyolans. Men si moun nan fin fè l, e li pa t dakò nan, nan, nan premye tan an, li fin fè l. Bagay la tèlman te bon pou li, l al eksplike zanmi l, l al di zanmi l sa k te pase.
M pa wè vyolans la.
Donk, mwen m panse se lè moun nan fin fè l, paske se yon jan odebi moun nan, moun nan, moun nan pa t dakò, se lè moun nan fin fè l, epi li gen regrè, la m ka di, la pa t gen okenn kapris ke li menm li te itilize avan. Se pa t kapris, se ke li pa t vle vre. Se lè moun, kounye a, kote k gen kapris la, se lè moun nan vin konvenk li a pawòl la vre, epi li vin fè l, epi santi bagay la te bon pou li, kontan, li mande w pou w fè yon dezyèm fwa, yon twazyèm fwa, yon enyèm fwa, donk la kounye a, bagay la te bon pou li, pa t gen okenn kapris. Anfèt, sou baz sa, nou panse sa, sa li enpe vas, anfèt. Nou pwomèt tout fanatik yo, n ap vin pote deba sa pou li, anfèt. pou nou nan yon lòt video sou kesyon likid sa ya sou kesyon likid sa donk nap poze paske sa li gen anpil bagay ladann ke nou kapab ke nou kapab diskite donk nap eseye kite sa nap eseye fini avèk sijè sijè sa avan etou aprè nap pote video sa pou anfèt kesyon kem ta vle poze avan dènye kesyon ke yon fi ki viktim de vyolans seksyèl kòman fi sa kapab anfèt leve paske lè moun nan sibi vyolans seksyèl sa pral fè anpil enpak sou li.

Louis L. Dumorens, on ne sait jamais, ki ka petèt gen posible, on ne sait jamais. Men, tout fwa yon moun li viktim de vyolans sa, kòman moun sa l kapab leve l? Ki konsèy nou ka bay yon fi ki viktim de vyolans sa yo kapab fè? Èske, paske moun sa l paske l detwi, li imilye, èske sa li bon pou l nan Tou, fè n bay lavi a vag, di mwen tou èske l dwe leve pou l rekòmanse avèk defi? Kòman nou kapab fòse yon fi konsa? E, anfèt, bay lavi a vag se pa, se pa, se pa meyè solisyon an.
Pou, non, pou m pa di ke sa pa solisyon an. Paske sa pa, sa vrèman pa solisyon an. E, m panse ke si tout fwa se pa yon moun ki te, ki fèk nan moman n ap pale a la ki fèk sibi de, de, de, de, de kadejak la, si tout fwa moun nan fèk sibi de kadejak la, premye bagay n ap di se. Remonte moral li. Wi, li remoute moral li. Sa ka rive ke nan moman an li pa kapab, men se jwenn yon psikològ ki ta ka ede w, pou l ta ede w nan moman an. Asirèman li ap ba w asistans pwofesyonèl li ki ap pèmèt ke moral la vrèman li remoute. E apa de psikològ la, fò w ta ale tou wè doktè pou konnen kòman eta a ye, èske li pa gen. Paske moral ou ka enfekte. Egzatman. Non sèlman li ka enfekte, sa ka rive ke moun sa tou. Ou pa konnen nan peryòd sa sa ka rive moun nan te ka ansent epi moun nan ansent mpanse ke wè yon doktè te ka vrèman itil moun nan epi tou mete otorite etatik yo tou okouran pou vwala pou fè pou fè tout rès bagay jiridik ki merite fèt nan moman an paske ou paka rete pou di tèt ou sa rive bon mpral fè yon bagay a tèt mwen non sa pa ditou solisyon paske fòk ou kontinye viv ou pa dwe detwi lavi ou donk se 3 konsèy sa yo ke nou ta ka ba ou se wè yon psikològ, wè yon doktè e remonte moral ou. Eseye mete
leta ou kouran pou di ke men sa k rive, men sa k rive epi pou lòt kontinite jiridik yo.
Jan w di l lan kòlèg, donk nan sans sa mwen menm mwen felisite ideyoloji an paske li vrèman bèl. Premye bagay yon moun dwe fè se wè yon psikològ, wè yon medsen paske. Nan moman ou sibi de de vyolans sa, sa ka rive nan moman mou fi a te kapab nan peryòd li ou byen li kapab ansent nan moman nan nan moman ke l sibi de de vyolans sa. Donk se wè yon medsen yon fason pou si tout fwa ke ou nan peryòd pou ta kapab ansent ou riv ansent, donk m pap janm ba w konsèy pou si w riv ansent pou w ap ale fè lòt sans lan. Men m panse ke se wè doktè lan se meyè solisyon.
But pou nou kapab fini nou pap tèmine donk ki pozisyon nou panse leta oubyen otorite yo ta dwe pran pou kapab frennen sa k rele vyolans sou fanm yo nan mond sa?
M panse ke yo ta dwe itilize youn nan lwa ki plis rijid yo pou ke yo ta apreyande sitou moun ki fè jan de zak sa yo. Byen antandi, an Ayiti, ba yo yon ti kas se kòman, ap fè lage, ba yo yon ti kas konplike. Men m panse ke Leta ayisyen gen pou yo reflechi anpil sou bagay sa, paske gen anpil vyolans sitou an Ayiti, gen anpil vyolans sitou sou fanm an Ayiti e sou tout sa ke nou di yo la, sa yo toujou repete e se apati de reyalite sa yo ki fè nou jodi a nou pote videyo sa yo tou pou pou fanatik Top Kanal yo. Donk leta merite plis peze sou sa pou fason kèlkeswa ti vyolans ke gason ta fè sou fi a pou ke gason an li pini, rijid yon fason pou ke jan de aksyon pa repete nan sosyete nou an. Kòlèg jan w di l lan, nòmalman m kwè se kreyòl n ap pale la, si n ap pale, n ap pale se pou leta ayisyen, jan ke nou sot di l lan. Mwen panse totalman e kapitalman fason ke yon moun ta dwe. pran de pozisyon kont krim sa a ki komèt lan, donk leta ayisyen ta dwe pran responsabilite l. Isit, gason ayisyen an ap pè fè li e ni swadizan leve men sou yon fi paske yo konnen depi yo leve men sou yon fi, federal ap pran de pozisyon kont yo. Men lakay nou, pouvi ke yo toujou pase lwa olye de jistis se lejistis, donk yo toujou pase lwa sa a anba pye, ebyen gason toujou jwenn otorite. pou l frape fi a oubyen pou l fè lòt tip de vyolans sou li. Donk, m ta swete ke jan nou di l lan, Leta ayisyen pran sa an chaj yon fason pou l kapab rete trè rijid nan kesyon lwa sa a. Donk, se te, m ka di, se te an gwo, donk, sa ke m te genyen pou m te pote pou ou sou sijè sa a. Nou espere sijè sa a li, ou te amize avèk li, donk, nou si ke ou te aprann tou. E non sèlman ke ou te aprann pou tèt ou, men m ka kenbe diyo sa a, pa bliye, Eseye pataje li. Konsa pou kapab fè plis moun wè videyo sa. E ansanm nap lite poun kapab wè pa kapab fè vyolans sou fanmi. Nap pase avèk kòlèg yo donk m panse ke yo gen yon dènye mo sou sijè sa donk nap pase avèk Caleb dabò pou kapab di dènye mo pal. Jis avan ke nou di dènye mo a nap di nap pwomèt nou tout fanatik top canal yo ke se pa dènye videyo ke nap fè sou vyolans. Jodi a la nap pale sou vyolans sou fanm, sa ka rive ke demen si Dye ve nou pale sou vyolans sou timoun, ki Sou gason gason tou, wi, li k fè vyolans sou gason fò nou pa inyore sa. Sou gason tou, yon fason pou ke, pou nou wè kòman nou ta ka ekilibre bagay yo, ke nou pote bon ti konsèy pou tout fanatik Top Kanal yo. E. Mesye an eseye wè si n te ka leve nivo a e medam yo se pa sa yo merite, se pa dlo nan je yo merite men okontrè se souri sou lèv yo, se kontantman e souri sa li ap vini apati de lanmou ke nou gen pou yo donk an eseye chak jou itilize lanmou olye ke nou itilize vyolans m panse se sa kap pèmèt ke medam yo tout bon vre yo kontan e imedyatman medam yo kontan sa nan vle di ke li trè posib pou ke pitit nou tou ke nou pral genyen yo menm tou Yap byen leve epi yap fè mas. Donk mwen menm map di ansanm avèk tout fanaktik tout kanal yo mèsi paske yo te pran le tan pou yo te tande nou e ke jodi an m panse nou pale sou vyolans fi sou fi m panse trè byento ap gen ka gen l sou timoun konsa tou jan nou sot di l lan Ap genyen pou mesye paske gen fi ki fè pi gwo vyolans sou gason ke gason fè sou fanm. Merci! Mwen swete w gade video sa a jiska la fen e jiskaske ou kapab jwenn tout bon konsèy nou te pwochte la. Merci! Donk se te Top Canal, nou renmen w e nou toujou pwochte pou yon lòt jenerasyon. Tchao!